Medam mesye byenvini sou ze imigran kanal ti migran yo enfòmasyon depòtasyon jodi an se 31 janvye 2022 ze ke nou menm nou kapab konstate pandan kèk jou pa genyen vòl depòtasyon ki fèt sou ayiti imigran yo te rale yon souf ebyen peyi etazini li menm li chwazi nan dènye jou nan mwa sa ki se 31 janvye 2022 a jou sa li ap rete inoubliyab. Fòk nou sonje li. Fòk nou toujou raple nou, chak fwa nou gade eta nou, chak fwa nou gade kiyès nou ye, chak fwa nou gade tenten ke n ap fè nan je mond lan, nou oblije sonje jou sa. Peyi Etazini pran yon avyon, nimewo vòl sa se GXA 696. Jodi 31 janvye a menm, gade nan ekran w lan. Li dekole avèk 7 è 45, li dwe ateri nan midi. 16, Nan moman ke nap pale la li poko ateri, paske nou pa gen menm lè avèk anpil moun nan mond lan. Nou toujou pataje enfòmasyon yo preyalab, jan ke nou fè li la. Ebyen, avyon sila a, se nan Laredo, nan Texas ke li sòti. Migran sa yo, se migran ki te pran wout la, jan ke nou konnen, ki travèse fontyè Meksik la pou ke yo al chèche lavi miyò kay Tonton Sam. Malerezman, jodi an anpil nan yo jwenn depòtasyon yo. N ap raple w ke ou sou Zen Imigran kanal tout imigran yo. Se la pou w jwenn enfòmasyon. Rèv nou se rive 100 mil abone. Nou prèske rive. Peze bouton abone avèk nou. Silvouplè, si w abone avèk chanèl Zen Imigran sou YouTube, mèsi. Ban nou love la sou Facebook. Si w fè l sou Facebook tou, ban nou love la sou YouTube. Se vrèman bon. Pa bliye, pa bliye yon smartphone oubyen yon konpitè se yon bagay ou ka itilize pou w met lajan nan pòch ou. Zentòpòp kapab ede w met lajan. Voye minit telefòn pou fanmi w ak zanmi w, voye mon cash pou fanmi w ak zanmi w, fè l ak nou. E pa bliye ou menm ki entèrese vwayaje soti Sendomeng vini nan peyi Brezil, pa kite viza w, pa kite rezidans ou, pa kite tan pran w deyò, pran l avèk Zen Imigran ankò paske nou gen bon pri ki garanti jan w wè l nan ekran 597 dola wap jwenn yon biyè pou ke w kapab vwayaje. Ebyen medam mesye. Jodi an ki se 31 janvye a, nou anonse ke yon avyon soti nan Laredo desann Texas. Men, fò m raple w ke yè a ki te dimanch lan, gen yon pwoblèm ki grav k ap pase nan peyi Dayiti la. Mesye Akò Montana yo chwazi mete yon prezidan ki se Fritz Jean e chwazi mete yon premye minis ki se Steven Benoît Moun sa yo se moun espesyalman pou ansyen senatè a ki te fè nou konnen ke depi Jovenel ale pou 1 pou 2 pwoblèm ensekirite ap rezoud nan peyi Dayiti sètadi ke sousi ensekirite a ap rezoud si gen ensekirite ki rezoud ebyen nou kapab jwenn yon lavi miyò. Ebyen, gen anpil imigran la ki vwayaje. Gen anpil moun la kal riske lavi yo la se paske ensekirite a pa bon pou yo. Gen moun menm si wè Ayiti eta li a yo ka ret viv. Men nivo ensekirite a li vin pi grav. Ebyen mesye sa yo te garanti nou ke ensekirite a ap kalme. Pap gen ensekirite. Jodi an nan boul figi m. Men sa e video a la ban banm kite n gade l pou kèk segond. Sa e video ansyen senatè a. Gade pou wè, kou Jovenel ale, apre de twa semèn wap wè kidnaping nan fini nèt. Nan boul figi m senatè a pral kanpe pou l di m ke yo pap ka rezoud pwoblèm ensekirite a ankò, men yo kapab wè kijan yo kapab diminye ensekirite a. Nèg yo prann pou makak. Jodi an men imigran nou yo ki ap debake nan peyi Dayiti mesye. Si pèp ayisyen pat yon pèp ki dou, si n pat yon pèp ki asepte tout tenten e n brè yo, jodi an n pa tap riske lavi nou konsa, al touye pitit nou, touye papa nou, touye frè nou, touye sè nou, touye ti fanmi nou, voye yo al riske lavi yo. Paske lakay nou pa bon. Jodi an pou yon nèg bezwen pouvwa, li kreye enstabilite ya, li touye prezidan, yo asasine prezidan, yo kite ke ou menm ou nan yon sitiyasyon pou ke ou kapab toujou al mande yon viza. Yo kite ou nan yon sitiyasyon pou ke ou kapab toujou jwenn depòtasyon. Epi pou nèg sa fin di w ke depi se li t sou pouvwa a, lap jere sekirite ya. Paske. Yo konnen sous ensekirite a. Yo konnen kiyès ki mèt ensekirite a. Yo konn poukisa gen ensekirite. Epi nèg la vin kanpe devan w kou li pran pouvwa a, li di w ke nou p ap ka jere ensekirite a non, e n ap wè kòman n ka fè w ale mye. Humm! Ou konprann? Ou konprann? E yo touye prezidan se pou yo ka jere ensekirite a. Se sa yo te di. Nou sonje sa André Michel te di. Fòk misye kite pouvwa e se phtk ki sous pwoblèm nan. Jodi an l pa phtk l se nèg sa yo. Nou fèt kare gen pwoblèm. Imigran yo fèt kare riske lavi. Ebyen, Akò Montana a, mesye yo reyini nan yon otèl kote pèp la li menm, yo pa konprann sa k ap pase a. Mwen menm antanke Ayisyen, m pa konprann sa k ap pase a. Petèt ou menm ki apèn depòte la, lè w rive ou p ap konprann sa k ap pase a la. Sa k pase? Ban m kite nou tande senatè sa a ki ap ban nou ti eksplikasyon w ap konprann pi byen.
2 mesye sa yo plis moun ki pral minis yo OCT ekip Montana a e tout moun nèt mezanmi depi ou gen bòn volonte depi ou pa vle pran tout pou ou epi pèp la li menm mèt mouri grangou depi ou vle travay pou pèp lan gen plas pou ou absoliman e Nou kwè ke nou nan yon sitiyasyon kote ke sa Montana di an se li l fè. Men ou konnen Premye Minis Ariel Henry di toutotan pa gen eleksyon prezidansyèl, lejislativ ak kolektivite teritoryal yo, pa gen moun k ap al entèn nan Palè Nasyonal. M ap reponn ou konsa, nan ki eleksyon Ariel Henry janm ale li menm? Dezyèmman, kiyès ki mete Ariel Henry Premye Minis? Moun ki mete Ariel Henry Premye Minis lan, Ou sonje te gen yon diskisyon ant 2021 e 2022, pi fò moun te di se 2021, men Jovenel Moïse genyen merit sa a, li t al nan eleksyon, li, nou antre nan yon konfli dide oubyen de pèsepsyon ou de konpreyansyon de atik konstitisyon an avèk dekrè elektoral la, li rete jiska 2022, malerezman li mouri. Et il se trouve que de toutes les manières menm si se te manda regilye Jovenel Moïse la ki te rive 7 fevriye 2022, Ariel Henry moun ki te nome l premye minis lan epi l pa t menm gen tan enstale an, moun sa a pa genyen okenn dwa ankò antanke prezidan, il aurait été vivant l pa t ap gen dwa ankò.

Nou menm nan Montana, de de demokrat ke pèp Montana a elu yo, yo pral pale avèk Ariel Henry, sè ministre, n ap pale avèk kominote entènasyonal la, nou genyen yon fèy de wout, n ap prezante l, pèp la konnen l deja, n ap fè piblisite avèk li, epi nou sòm mobilize otou de sèt reyalizasyon. Se zeleksyon istorik o segon degre ki fèt la nan kinam 2 a, anfen kinam 1 ki te la anvan, nan kinam 1 an pou ke vrèman nou arive travay pou nou reyalize redanpsyon peyi a. Nou konn kisa, lè legliz katolik, la kretyente, yo pale de la redanpsyon, sètadi ke nou te nan peche, nou te nan move bagay, kounye a la se le moman. ke nou tout kòm ayisyen nou travay kòm patriyòt sè le moman nou tout kòm ayisyen nou mete tèt nou ansanm non pa non bagay non fòmil mete tèt ansanm fòmil mete tèt ansanm pou nou fè bagay nou konnen ki bon pou peyi a ki bon pou moun ki pi pòv yo paske wont sa nou pa ka rete pou nou kenbe wont lan kòm yon pwojè wont ke ti moun Al lekòl men se pa lekòl y ale vre. Wont ke timoun al lekòl a 8 è, a 10 è timoun nan lari, gentan nan lari. Wont pwofesè ap travay, doktè ap travay yo pa kapab touche. Fò nou sispann avèk dezòd sa a. E atansyon, mwen pa vle mete pawòl, rèv mwen, ideyal mwen nan tèt tout moun tankou m ta di w la demen moun ta nan pran pouvwa epi peyi chanje. Non. Sak pral chanje an se ke Montana pral bay egzanp kijan pou yo dirije peyi a. Lap fè 1 an edmi, lap fè 2 zan, men kijan pou yo dirije peyi a, men kijan pou yon peyi dirije. Sa pa vle di ke pap genyen dè fòs, se kon apèl dè fòs santrifij. Sa vle di ke dè fòs ki pa ale dan le sans dè zenterè de la kominote. Ap genyen fòs konsa. Sa pa vle di ke pap gen vòlè. Ske ke vòlè se a kostim, ke se vòlè pye atè, ke se vòlè avèk fizi, ap genyen. Men nou pral travay pou sa pap genyen on gouvènman ki pral nan tete lang avèk moun kap touye moun pap genyen on gouvènman ki pral nan tete lang avèk vòlò sa vle di ke vòlò a nap pale de patikilyèman lè deniye piblik e a pati de se moman mwen kwè nou kapab genyen on reprezantan entènasyonal diy de notre peyi avèk de diplomat avèk on politik entènasyonal ki sanble. Avèk sa ke Leslie Manigat toujou di l lan, nou genyen, nous sommes des internationalistes, Ayisyen renmen le mond entènasyonal, men Ayisyen se nasyonalis yo ye. Ayisyen kwè nan valè peyi a. Ayisyen kwè ke l fè 1804, li pa ka jete sa. Ayisyen kwè ke l mete libète. Fòk nou rive nan yon nivo ou lakay nou, moun nou travay, men. Timoun tèlman travay, pa gen pawòl timoun ki rete kay moun ankò. Fòk nou reyalize bagay sa a, nou pa nenpòte ki. E se sur ces mots que je le m ta renmen fini ti pawòl ke nou ofri, nou pèmèt mwen posibilite pou m bay la. Se Ayiti, se nan yon bèso an ò nou sòti nan syèl la, nou desann la sou latè pou nou te fè bon bagay nèt ale. Elan sa a, nou li pèdi. Nan lit entestin, yo touye Desalin. Men nou kapab rekòmanse.
Gen yon bagay ki vrèman dwol nan peyi Dayiti nan moman ke nap pale la. Konstitisyon an pat fè previzyon pou sitiyasyon sa yo ke peyi a fè fas kare avèk li. Piske konstitisyon an pat fè previzyon. Manda Jovenel Moise te dwe bout 7 fevriye. Premye minis ke Jovenel Moise tap mete a reyèlman mandal tap fini tou 7 fevriye tou 2022 sa. Ebyen pwiske mesye yo pat admèt ke manda Jovenel tap fini 7 fevriye 2022 yo touyel. Paske yo pat admèt, yo pat vle li kontinye sou pouvwa. Jodi an men menm nèg sa yo kap kanpe kap di ke Ariel Henry mandal fini 7 fevriye. e nenpòt fason an li dwe bay pouvwa ke konstitisyon an li menm li pa fè okenn pwovizyon legal pou li. Puiske Ariel Henry pa t gen menm yon paleman ki te ratifye li, ebyen tout bagay fèt ilegal. Mesye yo pa gwo ponyèt, y ap met men nan kòlèt Ariel Henry la yo mete l deyò sou pouvwa. Men mete l deyò a se pa sa k pwoblèm nan non. Se paske nou kontinye wè, nou menm antanke jèn, nou menm antanke fòs peyi an, nou menm antanke etidyan, nou menm antanke filozòf, nou menm antanke apranti, ki sa k vin pase? Nou wè ke nou pa gen avni. Nou wè ke nou pa gen anyen ki garanti avèk mesye yo. Nou wè ke mizè nou ap chak jou ap miltipliye. Nou wè ke mesye sa yo se nèg ki pa pè kreye mizè a pou mwen, pou m manje l. Se nèg ki pa pè voye m al riske lavi m kay Tonton Sam. Paske ann serye, ki sa w di moun sa yo fè? Mesye, nou pran yon peyi, nou kreye enstabilite politik lan, nou kreye pwoblèm nan, nou kreye mizè a, epi jodi an la, lè nou menm nou o pouvwa, nou di ke tout sa n te pwomèt yo n pa ka fè yo? Nou di ke n pa ka fè yo klè? E, ou konn sa k dwòl la, lè pwoblèm nan te a 2, yo pran pwoblèm nan yo mete l a 5. Sa vle di yo ogmante pwoblèm nan. Lè l te a 2, nenpòt ti posiblite l ta desann a 1. Non, yo menm yo pran l yo mete l a 5. Epi lè yo fin pran pouvwa yo di w ke pwoblèm nan yo fin pran yo mete a 5 lan, yo pa ka menm mete l a 2 ke yo te mete l, li te ye yo mete l a 5 lan. Y ap kite l a 5. Nou kapab konprann? Nou kapab konprann kote ke nou pran. Ebyen, mesye sa yo la, le 7 fevriye k ap vini la, yo ta dwe ap dirije peyi Dayiti. Men tout lòt pèp la, yo pa di anyen. Sèlman gen yon gwoup endividi ki reyini anndan yon otèl, ok, epi yo fè afè yo pou kont yo. Epi nou menm nou asiste. Nou ap gade, n ap pran depòtasyon. Nou ap pran imilyasyon. N ap pran desepsyon. N ap asepte tout tenten sa yo fèt. Pa gen eleksyon, yon gwoup nèg chwazi di se yo t gen pouvwa, epi yo yo dwe yo ye yo t dwe gen pouvwa, epi yo reyini yo pran pouvwa. Kiyès k ap soufri? Kiyès k ap pase mizè? Kiyès mizè l p ap janm fini? Èske pa gen lòt entèlektyèl? Nèg sa yo la depi trantan, karantan. Pa gen lòt politisyen? Pa gen lòt moun ki ka gade kominote entènasyonal la nan je pou l di non Ayiti pa ka konsa? Nèg sa yo se nèg ki gen grenn zanno yo nan men kominote entènasyonal la. Yo p ap janm ka fè anyen pou peyi a vre. Yo pap ka janm pran peyi an mennen l okenn kote paske yo gen dosye yo. Yo oblije toujou kenbe koripsyon an. Yo oblije toujou kenbe enstabilite a pou ke yo menm yo kapab toujou renye. Jodi an ki se 31 janvye, depòtasyon nan dèyè nou, mizè nan dèyè nou, imilyasyon nan dèyè nou, nèg yo Ayiti menm fè tenten. Ranse nan figi moun. Reyini anndan yon ti chanm otèl, epi w chwa, yo chwazi yon prezidan, yo chwazi yon premye minis ki pral fè prezidan tranzisyon, premye minis tranzisyon. Lajan k ap gaspiye. Vòlò pi rèd. Antouka, ou souze imigran kanal tout imigran yo. Jodi an jan m di w, gen depòtasyon. Abone, pataje, n ap wè talè konsa pou yon lòt enfòmasyon. Ou la, n ap la, qui vivra verra, qui mourra aa. Zen imigran. Tchaw tchaw. Waw ou vle toujou konekte yon fason pou kapab toujou jwenn video nou yo pran telefòn ou kounya oubyen konpitè ou tape zen imigran peze ti pous lan ou wè ki devan an ki se like la epi gwo bouton wouj an ki se bouton abone a peze li epi pran klòch la mete li sou tout ann antre nan enfòmasyon.